Bonswa tout moun kòman nou ye sa fè lontan nou pa pase sou chanèl sa e men jodi an kanmèm nou vini pou nou kapab fè yon ti dyaloge ansanm avèk ou e tou piti ok pa bliye chanèl la se chanèl Jean Rony Ancius ou menm ki poko abòne ansanm avèk chanèl la abòne ansanm avèk nou epi ou menm tou ki te abòne ansanm avèk nou pataje live lan pataje video an dij epi pou plis moun kapab gen enfòmasyon sa. Jodi a nou vin fè yon ti pale sou kesyon pwogram regwoupman familyal ke gouvènman Brezil an li mete sou pye a ou byen sa yo rele pwogram Lula paske ayisyen yo ba l pwogram Lula ok pwogram gouvènman an ki nan kisa pèspektivite ke gouvènman an te vin ansanm avèk li se jis pou te kapab ede ayisyen pou kapab rantre an fòm nou isit paske ayisyen yo te plenyen sa anpil vi ansanm avèk ayisyen yo te rantre nan kesyon liminal mentnan an yo wè anpil demand ap fèt lajistis. Ebyen yo te di konsa ke pou yo kapab ede Ayisyen, y ap ba yo opòtinite pou Ayisyen, yon pwogram kote Ayisyen ka antre, manman, papa, pitit, frè, sè, neve, nyès, jiska matant, tonton. Ok. Ou ka fè demand la pou moun sa yo. Imedyatman ou ka pwouve ke moun sa yo, yo menm yo, yo, yo gen lyen familyal ansanm avèk ou tout bon vre. Ebyen nou kapab konnen gen anpil moun ki te lanse pwogram nan, ki te fè pwogram nan pou moun, e kòmsi ou pa ka fè l pou kont ou, ki mete l kòm yon tyès pèsòn k ap ede moun fè pwosesis la. Sa koz gen anpil moun ki pa apwouve, paske pou jan yo voye dokiman yo, yo gen dwa mande yo dokiman la, gen moun depi yo fin fè pwogram nan, yo pa yo pa yo pa ede moun yo vrèman vre, yo pa ede moun yo, ou fin voye pwotokòl la ba ou, gen moun lè w fin voye pwotokòl la ba li, li pa konn kòman pou l verifye pwogram nan, kòman pou l verifye pwosesis lan, yo mande l dokiman li pa janm konnen, l ap poze kesyon si moun ni apwouve, si moun pa apwouve, moun ni pa janm apwouve. E si w manke dokiman, yo ba w delè yon mwa, 30 jou, pou voye dokiman yo mande manke a. Si 30 jou ou pa voye dokiman an, y ap anile pwosesis ou a. E sa k fè anpil moun, yo pa konnen si yo apwouve oubyen si yo pa apwouve. Ok. Se sa k fè mwen menm, mwen menm, mwen te di sa depi davans ke lè m ap fè pwogram nan, lè m ap fè pwogram nan ke m la pou m ede tout moun. Tout moun fè pwogram nan jiska la fen. Jiskaske moun nan li menm li jwenn viza a, achte biyè paske m se yon ajans de vwayaj m gen m vann biyè tou. Jiskaske moun nan rantre Brezil, nou la pou n ede moun nan jiska la fen. Se sa k fè nou pwouve sa. W ap wè, chak moun ke nou fè pwogram nan pou yo, depi yo apwouve, nou rele moun nan nou di l apwouve. Pa gen yon moun ki te ba nou fè pwogram nan pou li, kèlkeswa kote l te ye a, Chapeco ou byen nan kèlkeswa vil li te ye Brezil, pou l apwouve pou nou pa rele l. Nou gen kontak tout moun. Si w wè. Nou poko rive sou ou sè ke yo poko rive sou ou tou ok paske nan moman la yo nan moun 15 jen se moun 15 jwen yo la moun ki te voye dosye moun 15 jwen yo se yo menm kap aprouve ok m gen anpil moun 15 jwen ki an analiz ok depi pwogram nan komanse a de mwa me jiska konnye a mwen gen sèlman 2 moun ki pa aprouve wa imajine w konbyen de santèn de moun mwen genyen ke m gentan fè pwogram nan pou yo de 18 me a atè jodi an. Mwen gen sèlman 2 moun ki poko apwouve e mwen gen plizyè moun yo voye demand deja pou yal dè viza yo ok ebyen se sak fè mwen di w sa depi ou te bay yon bon moun fè dosye w la pou ou ou pa bezwen enkyete w tout moun ki te banm fè dosye pou yo nou pa bezwen enkyete nou depi nou yo rive sou nou map e. Map avèti nou ok m gen anpil moun nan lòt vil kap relem sèke depi nou wèm poko di nou anyen yo poko rive sou dosye pa nou an mwen avèti nou sa ke yo nan moun 15 jen konnya la tout moun ki te voye dosye 15 jen konnya se yo kap apwouve 15 jwen ok deja se te yon reyèl plèzi m te ansanm avèk nou pa bliye Abòne like pataje video a ok like video an anpil pou mwen silvouplè gade video a like li epi se sèl mwayen nou kapab sipòtem mwen gen lontan m pa pase sou chanèl lan bon m pa konn sak fè sa m se yon moun ki pa twò renmen mete video sou chanèl mwen yo men m panse ke kanmenm map bay yon ti tan avèk sa anplis menm si m pa gen tan vrèman vre pou m kapab enfòme nou plis ni sou tiktok mwen ki se Jeanrony Arceus youtube mwen Jeanrony Arceus tout sa ok pou m kapab enfòme nou mèsi se te yon rèl plezi tchawtchaw.